Nap di bonjou bonswa nou salyew trè fò nou jwenn ebyen se eventi menm ki ta pral bay yon pakèt manti ansanm avèk mennaj frè James li menm ki se Landa ebyen ki te soti an pwovens ebyen ki te vin wè mari li nan kapital la ebyen ki te kwaze ansanm avèk kouzen li Evens men li pat konnen ki sak tap pase antre 2 mesye yo ebyen Evens li menm ki ap E esplike li kòman sa pase antre li menm avèk kouzen an, lè ke li te fè l antre pou l te kapab fè l vin travay. Li te pran misye pou moun, li mete li lakay li, fè yon pakèt sakrifis pou li. Men, li te fè konprann ke misye ta pral vin chanje toudenkou paske misye vin genyen lòt moun k ap pale ansanm avèk li kote ke li vin genyen lòt fanm li plase nan kay li. fè yon pakèt demagoji pou l demantibile demwazèl la. Men kounye a, mwen menm bò kote pa m, selon analiz pa mwen, sa vle di ki sa ki pèmèt ou kapab kite an pwovens pou vini nan kapital e san ou pa di menaj ou oubyen fiyanse ou èske mwen mèt vini ou pa. Landa annik leve konsa li deside pou li kapab vini enben kote James. Ebyen se lèl rive li jwenn James pa rete nan kay la ankò se kouzen an ebyen li jwenn ebyen se konsa kouzen an li menm ki tou pwofite ebyen bay fi sa yon pakèt manti pa bliye Evens li menm ansanm avèk James moun sa yo vin tounen lèt ak sitwon ebyen misye li menm se nan kòlèt Kelly kel rete sa vle di Landa li menm li pa konn kisa poul fè paske yo dil mari li plase oubyen maril gen lòt fanm sa vle di misye di mwen pa fòse w pou konprann ni pou Kwè nan mwen, sa vle di, m ta renmen pètèt, si tout fwa se ou menm ki dekouvri avèk je ou, ou konprann, anben li di, se rezon sa ki fè mwen m pa ka kwè, paske mwen santi ke kouzen w ap ban mwen yon pakèt distans, vrèman, li pa pale avè m nan telefòn, li pa gen tan pou mwen, tou sa, e sa w ap di a, èske se vre bagay sa yo? Ebyen la mwen menm pèsonèl mwen wè son gwo erè kel ye paske sou tout fòm ou ta gen mari ou nenpòt kote kel ye an kapital ou pwovens ou pa ka annik rete on bon jou ou debake sou li san okenn alèt ou pat dil kote ou tap vini li pat konnen e menm sil ta gen yon lòt fi si ou ta vin dekouvril avèk yon lòt fi ou vin pantan sou li lakay li avèk yon fi sa se ap toujou fòt ou se pa fòt li paske Ou pa ka annik rete ou debake konsa paske ou gen nimewo telefòn moun nan, ou konn pale ansanm avèk li san ou pa di anyen se wè y annik wè ou menm ou debake lakay li san ou pa di way. Evens li boure kran fi a avèk manti. Fi a di, sa vle di pou mwen menm m ap ret tann li epi li menm li pa fè ni de ni twa se plase l vin plase isi e lè m toujou pale avè l li fè m kwè se pa sa se evanjelizasyon ke l ap fè sa vle di wè misye tèlman bay fi an pawòl Men ou menm tou madam ou tèlman konplis paske ou pa ka ap vini e se si si w renmen avèk yon nèg m panse se nèg la pou w fè konfyans epi kounya w pral vini pou w al dòmi nan chanm ansanm avèk kouzen w oubyen ki kote w prale nan otèl ou pral dòmi sa vle di ou wè sa yo se bagay yo ki fè sans men kounya Bondye konn fè mirak sa vle di si gen konsekans se ou k ap pran l enben se la a mwen mwen menm tou mwen ba w anpil tò mwen ba w anpil tò. Wi, kouzen w, se te ansyen kouzen w, men ou menm tou ou pa konnen kisa lap, kisa lap maniganse kounye a. A di kouzen w kounye a se yon moun ki nan mache kadyab, ki nan manyen zam, ki nan mete chèn ki gen bagay maji ladan yo, sa vle di podyabo se yon ti inosan, yo pa menm konn anyen menm. Kounye a, si wap vin kote yon kouzen, se vre l te rete yon kote, men ou konnen nenpòt enkonvenyan ka pase la nèg a sòti. Kounye a, se sou bout jalouzi ou vin fè w konprann ke ou ap ret tann li, ou ap fè pye w blanch rete tann li epi pandansetan li menm li plase. Hein? Epi Evens an li menm byen serye ki chita, misye pa moun non men. Ou konprann? E misye tèlman fi fè fi an kwè nan sa l ap di a, li di men m pa fòse w pou w kwè men si tout fwa ou rete avèk tout san fwa w ke ou menm tou w ap kapab dekouvri kiyès enben ki James lan, w ap wè Ki aksyon li menm li konn mennen? Humm aayy wap wè travay eske nou wè travay yon nèg nèt wè travay yon nèg a di pou chita menn se man antanke se se se kouzin ou mennaj kouzon pou chita pou fè l aksyon sa pou dil tout jan de bagay sa yo menn humm anbyen kounya la ki kote ou pral dòmi hein kouzon ou pat konnen si w tap vini sa vle di kounya ou panse ou ka ale lakay kouzin konsa kòman ou pral ale. Tèt chaje, men nap pran nouvèl ou. Ebyen de lòt kote nou ta pral se jwenn Jonica ki rive kote frè James li menm anben ki gen pou fè yon ti pale James li menm pat ka konprann li mwen menm tou lèm te fè prè kwazman an mwen te panse Jonica se renmen li te renmen James paske mwen pou janl ye Pase James li menm ki te yon ti jan etone paske li di kèt se pou la premye fwa wi ke depi m rekonèt nou mwen wè w pou kont ou, kote sè w bagay sa yo. Enben li te di konsa ke sè m lakay li ap fè jèn enben James li menm ta pral di o bravo si l ap fè jèn e ou menm sa vle di jèn nan pa fèt pou ou ditou ou konprann li di non m konprann wi men And mwen gen yon bagay ki rive mwen men sa vle di mwen fè yon moun yon bagay ki pa nòmal sa vle di mwen ta renmen pou moun nan padone m avan paske m pa oblije al fè jèn epi pou mwen son lave men siyatè ke m ye ebyen se konsa ebyen James te fè waw li di wi se pou sa ki fè mwen vin kote w pou m kapab pale de sa ansanm avèk ou. Ebyen se konsa James te di bon sak pase m pa ou pa gen anyen ansanm avèm a kiyès ou genyen bagay sa yo. Ebyen li ta pral di bon se vre ou pa gen anyen ansanm avèm frè James men mwen menm mwen konnen mwen gen ansanm avèk ou. Paske depi lè ke ou tap pale ansanm avèk nou an ou tap pale nou te di Jezi di pou pran distans ou ansanm avèk nou bagay sa yo. Ebyen depi lè sa mwen menm Mwen te kenbe w sou kè, mwen pa konnen si w te padone m, men mwen menm mwen te kenbe w sou kè. E mwen te santi mwen pa alèz vrèman, mwen te di sista m konsa, enben menm lè ke ou menm ou ta padone frè James men mwen menm, mwen pa t padone l ke mwen menm li te toujou rete sou kè m, enben sista a li menm li te di fòk li vin kote l pou l kapab padone li, enben se sa a ke li te fin esplike frè James, li te di frè James, wi. Map mande w pou w padone m paske mwen te kenbe w sou kè, paske mwen pat janm padone w vre, malgre tout jan w te pale ansanm avèk mwen, sa vle di wap wè mwen menm mwen te fè, mwen, mwen, mwen, mwen te pran distans mwen. Ebyen se konsa mwen te fè yon revelasyon, mwen wè se nou menm ki tap evanjelize yon kote, ebyen pandansetan, Tout moun te vin ale, sèl mwen ki te rete. Enben, mwen te wè gen yon ti granmoun ki parèt. Ti granmoun nan te di, Se paske ou genyen yon moun sou kè ou, ou poko libere. Fòk ou jwenn avèk moun sa a pou w kapab pale ansanm avèk li. Enben, se konsa, konsyans Dyonika li menm te, enben, mache, enben, al kontre ansanm avèk konsyans. James, Enben, yo pale, enben James li menm, li di, Bon, mwen pa gen anyen ansanm avèk ou, okontrè se louvri m t ap louvri zye w, sa vle di, tout glwa se pou Bondye l ye, enben, priye fò ma sè, m garanti w ke mwen menm bò kote m padone w paske m pa t janm gen anyen ansanm avèk ou, e mwen felisite sa tou lefètke ou genyen m sou kè ke ou menm tou ou devwale m sa, ou pale ansanm avèk mwen. E moun yo ki te trè alèz pou yo n esplike lòt. Ebyen de sa ki pase a. Ebyen Djunika li menm petèt m panse ki santi l libere kounye a paske sa li te genyen sou kè l pou frè James lan nou kwè ke li avwe li, li di tout bagay. Ebyen frè James li menm ebyen ki toujou ap fè ti souri li, ebyen frè James li menm ki pa t konprann Li rale yon soupi pou l di, Bon, m pa gen pwoblèm ansanm avèk ou, mwen menm mwen padone w, paske si Bondye kapab mete sou kè w pou w vin mande m eskiz san mwen menm pa t konnen, sa se travay Bondye ke l ye, e m swete pou w kontinye nan lapriyè pi plis, e menm jan sè w ap fè l, ou menm tou ou ta sipoze al fè jèn. Lapriyè, mande Bondye gras, paske se li menm ki konn fè moun gras. Mwen menm bò kote pa m, mwen m dous ankò, mwen pa gen anyen ansanm avèk ou, men, lefètke Bondye revele ke ou te gen yon bagay pou mwen e ke ou vin di m sa, se trè byen, Bondye pa gen anyen l pa ka fè, oke, sa vle di, se rete nan levanjil la, pran ba yo, rete nan konsekrasyon jiskaske ou mande Bondye pou l netwaye konsyans ou, netwaye kè ou. Ebyen sa vle di bò kote pa m mwen padone w e m swete ou pa fè l ni pou yon lòt moun. Se pa sèlman mwen menm, men m swete pou fè l pou nenpòt lòt moun. Pa kenbe moun sou kè, pa gwosye, pa fè desede anyen de lòt moun, konsa Bondye li menm ap toujou rete pou l padone w san ke ou pa bezwen nan mande moun padon. Sa vle di se konsa bagay la te ye la a, anben Djonika, anben si w vin mande padon, anben kounye a ou gen pou devwa fè prèv de lanmou Bondye, anben pou w rete konekte, sispann pale avèk moun an gran, paske menm si Star di se konprann ou pa konprann, paske frè a pale avè nou byen, li louvri je nou, sa vle di ou menm si w pran l pou lèlmi, Mwen menm mwen paka pranl pou lènmi fòk ou degajew pou al mande frè a padon paske se pale l tap pale ansanm avè nou se zye nou lap louvri lap di nou ranmase pye nou ranmase karaktè nou nan levanjil si kounya ou menm ou chwazi al fè al fè frè a Enben, ènmi, sa vle di ou menm kounye a, ou gen pou devwa mande l lapawòl omwen nou youn va padone lòt, pou mwen se te yon bèl bagay. E James lan li menm li toujou saj, enben moun yo fin pale, enben byen pale, enben onètman se a felisite paske lè ke ou konsyan. Ke lespri ou pa anpè de on bagay ou genyen pou moun depi ou dil sa wap santi ke ou libere. Men moun yo ki te fin fè ti dyalòg sa yo bay lamen ebyen pou yon premye fwa e menm yon dènye fwa ankò moun yo yo genyen Pou yo fè pil kominikasyon paske moun yo nan menm gwoup se toujou nan konbatan pou Kris men lè ke ou nan gwoup sa ou nan twoup la ou wè ke gon bagay ki pa mache al di sa. Ebyen sè Landa li menm ki twouve l nan chanm kote James te ye lakay Evens lan ebyen li kouche li nan telefòn li lap tcheke ebyen kiyès lap bay tout apèl sa yo se James lap pede bay apèl e Li ba yon pakèt apèl, ebyen mwen menm èske m t ap pran apèl la? Wi, m te ka toujou pran apèl la paske pa t okouran. Men, m ap di sa ankò, se youn nan pi gwo erè ke ou fè. Ou pa ka soti an pwovens pou w di ke ou ap vin lakay yon moun san ke ou pa okouran èske l la si l pa la. Bagay ki lèd, ou ka pran machin soti, ou ka pran machin. ale byen lwen lakay on moun, le fèt ke se sipriz ke w tap ba li, anben moun sa a li menm lè w ouvri w pa jwenn li, enben ou pa gen pou w plenyen, ou pa gen pou w di anyen, enben depi se sipriz wap bay rete nan sipriz ou. Anben vwala, pou gentan soti depi andeyò ou rive nan kapital, men kounye a se nan chanm kote James te konn ap dòmi an, lakay kouzen an, anben se la lap plede rele James li pa janm ka jwenn James, lè l pa ka jwenn li konsa se apèl sou apèl ke lap bay, Ebyen kounya la, lèl resi jwenn James kounya, li ta pral di James konsa, ebyen pou James retire telefòn nan sou spikè, paske James li menm pat ka konprann kisa lap di, James li menm wè tout apèl yo, li ta pral panse eske son bagay ke Landa li menm li va genyen. Ebyen Nanda li menm pat janm Ou konprann Sa vle di Lè lap pede bay tout apèl sa yo Lè James resi pranl Ebyen James li menm te metel sou opalè Paske deprè sa li te genlè sou sèvis li oubyen nou pa konnen Ebyen li ta pral di ke Pou James retire telefòn nan sou opalè Paske sa lap di a se kòmsi se bagay prive Se bagay mari Ke lap rakonte Ebyen se konsa li ta pral di Ebyen lap di se pa nèg dous mwen, se pa sesi, m anvi tande w, m anvi pale ansanm avèk ou, bagay sa yo, fè sa pou mwen, paske tout lè w pale l ap pale a, James li menm pa t janm vle retire telefòn nan sou spikè, sa vle di si gen moun bò kote James lan, James, tout moun t ap tande kisa Landa t ap di. Enben se konsa lè l retire li, ta pral di. Eske se pa nèg dous mwen w ye, eske se pa mari m ou ye, ou konprann? Paske anpil fi lè w wè yo bezwen di gason yon bagay, yo ap chache yon bagay ki lwen, ti mo damou, ti mo dous, bagay sa yo, eske ou panse m ap kapab viv san ou, se nèg dous mwen, papi m, cheri, mon coeur, mon amour, konprann? Di tout. E ba yo nèt tout sa medam yo renmen di yo, men se konsa l ap di yo. Men, tout chemen kwochi sa l ap pase a, se poutèt pou l te kapab poze yon sèl grenn kesyon, Èske ou pa genyen lòt moun? Èske ou pa genyen lòt mennaj? Enben, se konsa, James li menm pa t janm ka konprann ki sa Landa t apral di l la. Enben, sa vle di, se di James te gentan fin di l ke misye plase, li pa rete nan kay la ankò, se plase l plase. Sa vle di. Li menm tou li bezwen konnen eske sa James di an se vre men tès ou an pa bon cheri tès ou an pa pa mache en se konsa enben eh James li menm pa pa konn li plase vre James pap ka bay yon bon rezilta kòman wap mande nèg la pou l di eske l pa plase ebyen eh tout sa yo se se wout kwochi ke yo ye wout kwochi paske nèg a non sèlman li menm nèg a se moun legliz nèg a konsakre tan li avèk letènèl lap evanjelize Malgre nèg la vin nan zòn se nan konba kel ye paske nèg la vin gen rayiman si pwòp kouzenl kapab rayil ke li vin dòmi nan kay pou fè tirèl sa vle di tout jan de istwa sa yo kap rakonte epi kounya ou menm ou vle fè santi ke nèg la li menm li plase tout bon vre ou pa menm chache konnen de ki mannigèt ou pran la sa di ou pa janm konnen nan ki konplo ke ou pran ou annik vini ou kouche sou do kòm se lakay ou ye hein. Ebyen wap konnen tande sè Landa wap konnen paske e pa tout bagay ke wap konnen frèm ebyen se konsa Kelly li menm ki te nan zòn nan ke li parèt ki pral fwape ebyen ki pral fwape pou ebyen Evens men pandan se tan Evens li menm pa la. Anben lè Landa li menm ap di kiyès sa kiyès sa, anben sa Kelly li menm met zam li devan li, anben li pral di kèt sak pase la, anben Evens Evens genlè plase isi a la, epi yon vwa fanm mwen tande anndan, anben lè lap di kiyès kiyès, anben lap rele Evens, anben se konsa Evens li menm ki te parèt, anben Evens ka ale anben nan lòt la poul wè kote Kelly li menm kal fwape pòt la poul di oh sak pase la. Se p, en, li di, an, sa vle di lè ou plase isi a la, son w pa janm mete m alèz, anfèt ou plase, ou, en, moun legliz ko ye, ou vin plase isi a, Landa li menm k ap tande tout konvèzasyon yo, enben ou pa t byen tande cheri, si w te tande ou te oblije sòti, pase si w te sòti yo pa t ap, e, e, tout sa k rive a la pa t ap rive, enben vwala, enben, en, en, en, pandan nèg yo ap fè diskisyon, Landa li menm anndan, l ap tande tout sa ke mesye yo ap rakonte deyò a. Nèg yo ap pale de djab, y ap pale de tout bagay, y ap pale de oplase, ebyen misye li menm ki ta kòmanse ap bay ti bagay k ap di e fanm kouzen l k anndan, bagay sa yo, en, l ap di se fanm kouzen l ki anndan, ebyen Kelly li menm ki deja s on nèg, on stratèj li ye, ki toujou pa janm gen bon konsèy wè, li di mezanm. Ebyen li ta pral pale li di sa son bon ti bagay li ye. Tout sa yo se plan ke li li menm vin prepare ansanm avèk misye pou l kapab tire e ven e James nenpòt kote yo kwaze avèk James pou yo kapab tire li. Ebyen misye li menm kounye a se a zam vire tounen l ap mache bagay sa yo. Ou konprann? Misye a tèlman blofè men, misye tèlman blofè, blofè blofè. Ebyen se konsa. Enben li al fwape enben kounye a la li di kouzen enben li di wi se li menm enben kòm li di wi se li menm Belanda li menm ki pral ouvè enben kounye a enben yo pral antre ansanm avèk Kelly anndan chanm nan kounye a la enben pou yo kapab anbe kominike enben li ta pral di sa se madanm kouzen mwen ou konprann enben li gentan vini pou l al bo enben se lame. Konprann? Sa vle di tout sa yo, men zam li gentan devan li tout sa. Sa vle di sa yo se move sinyal ke yo ye. Ou pa ka prezante madanm kouzen ou kon sa. E ou deja konnen Kilya li menm son nèg son ti chencho li ye. E nèg sa, si nèg sa te ka pran pitit pastè, m pa bezwen di w ki sa. Enben se la ke li li menm ki gentan ap fè yon pakèt refleksyon, ki gentan ap di, misye se mwen menm ki konn ap mache jwe avè l nan legliz. Konprann? Malgre pòt la ouvè enben misye pral sòti enben Kelly li menm li pat anvi ale gade se la jejejejej enben Landa li menm ki gentan ap gade misye avèk yon rega ki pa konprann jan misye ye ou konprann enben misye li menm se kòmsi se anndan ou konprann lap pale avèk fi a lap di kyèt mesye banm ti grenn sa non men kòman ti grenn sa ye li pral di a monchè e madan kouzenm Kelly. Enben se konsa, li pral vini avèk yon lòt plan ankò ki pral di konsa, Pou kantite mal ke James fè w li menm, li pran fanm ou, l sezi se lòt bò, poukisa fò n ta tou kraze manzè la? Sa vle di, se nan moman sa li tou di nèg la pou yo tou lè 2 ta fè kadejak sou Landa. Paske James li menm te pran, enben madanm ni, sa vle di li menm tou fò l fè l kriye. Enben misye di non, kòman kraze a? Li di kòman ou m di w kraze sa vle di pou pou pou pou nou kouche l. Mwen menm tou m ap fin fè anvan epi apre sa ou menm w ap w ap antre dèyè m. Paske nou sipoze fè misye kriye ou konprann nou sipoze kraze madanm misye menn. Nou sipoze kraze madanm misye pou nou fè misye peye tout sa ke li menm li fè yo. Tout frekansite ke misye ap fè yo. La n ap wè Evensy menm li te montre ke l pa t dakò. Men ou vin asepte yon nèg fè yon bagay konsa anndan lakay ou sa vle di ou menm tou ou konplis. Men m pa baw manti, gen nèg la wap tire l, gen nèg wap tire l ou pap antre anndan chanm nan, oubyen lap fè bri ke fi a li menm lap sòti hein, ou konprann sa m di w lan, li di lap annik lap men, men wè, sa e tout se tantativ, men li prale kanmenm, pase imedyatman l pwente sou Evens, Evens li menm ap pè, enben ou wè sa map di w lan. Evens pa vle li di Evens antre m di w antre nan chanm ou wi menn ou konprann m di w antre wè li pwente sou Evens enben depi l gentan pwente sou Evens an li di fout antre nan chanm ou antre nan chanm ou enben se konsa li pral antre sou fi an menn li pral antre sou fi a kounya enben pou l al fè kadejak sou fi a men kounya kiyès ki pral koz enben kadejak sa rive fèt enben Landa ou menm ankò ou konplis de kadejak la paske Ou pa ka di m ou pral kote fiyanse ou oubyen mennaj ou pou w pa di l si w pral kote li, se wè ou annik wè. Enben se konsa li di o, sa k pase ou annik parèt ou chita sou kabann kote m ap kouche a san m pa rekonèt ou, m pa konn anyen de ou. Enben ke li di o, sa k pase? Li di, M pa konnen, m pa rekonèt ou, ou vin kouche, ou vin chita sou kabann kote m ap chita. Enben, se konsa misye te di, Enben, souwè sa a, se avè w m vin dòmi, se avè w m pral dòmi. Enben, pandan l t ap rele, Kouzen, kouzen! Enben, misye di, Chch! Lè Landa vini pou l sòti, enben, li ta pral rale zam, li ta pral di, Ouvè pye w! Ouvè pye w! Enben, se la nou ta pral gade Landa li menm ki kòmanse ap tranble. Enben, nou tout moun konnen kòman sa s on move sansasyon ke l ye. Ke lè w pral fè yon bagay ansanm avèk yon moun san moun nan pa swente, san pa genyen okenn sansasyon, sa a nou pa konnen ki kantite doulè. E lòt sa ki pral koze a la kounye a, èske Landa li menm pap tou ansent? En vwala, apre sa k fin pase a, Landa li menm ki tou pran ti valiz li l soti deyò, enben vwala kounye a l ap reflechi, enben li pral fè tout jan de vizyon kote ke enben kouzen an li menm ki t ap pale avè l de sa yo, Eske pa son eske se pa yon plan ki te byen moute eske eske se tout bon sa lap di an men ou pa gen pou fin fè vizyon an kounye an ankò ou pa gen pou fin fè vizyon pase si ou kapab vini se ou menm ki koz se ou koz wi hein paske si wap vin kote mennaj ou an dat de fiyanse ou tou sa ou annik rete konsa san w pa rele nan telefòn se wè yo wè w pwente anben kounye a sa ki pwoblèm nan kounye a. Hum Eske w pa tou ansent? Eske w pa tou ansent? Pase sitou vyòl kadejak yo, yo toujou genyen ansent ki tonbe, enben se la lap lap tande tout pawòl kote yo tap di l mennaj li oubyen fiyanse l gen madanm, li plase, li dis li dat. Ou konprann? Sa vle di sa yo se move sinyal ke yo ye, ebyen bagay la li vreman konplike, ebyen kounya mwen menm sa ke mwen pa ta swete ke se pou Landa tou ansent. E si ou ansent la kounya kisa ou pral di James? Kisa ou pral di Gedeon kounya la e koman ou pral esplike jan de bagay sa yo? Ou konprann? Ti lafè vizyon kote Kelly li menm te antre sou li avèk zam. Kote Kelly li menm ta pral fè kadejak sou li eske li pa janm konnen li kapab tou ansent kounya ba la li gen dwa vin parèt pi grav ke jan sa te ye an. Landa, ki pa bouke, fè tout kalite vizyon, kote Kelly te mande l sa k pase, lè l te di, ou vin chita sou kabann mwen, m pa rekonèt ou bagay sa yo. Ebyen se konsa, lè Landa te vini pou l soti deyò, ebyen se konsa, Misye li menm ki te rale zam ni li tap etire bagay nan pye li. Sa e se tout jan de fòmasyon sa yo ke ou te vin chache nan kapital la pa vre madanm? Men se konsa ke li te dil ouvè pyew. Ebyen eh se jan de vizyon sa la fèt. Janm te dil talè a, jan de vyòl sa yo pap pa gen ansent paske nèg pa mete kapòt e sesi. Pa gen okenn sansasyon ki te genyen, pa t gen moun ki te swente anyen ditou. Sa vle di, gen posiblite pou Landa li menm li kapab ansent pou Kelly. E kounya, ki sa k pral pase? Ki sa w pral di ansanm avèk frè James kounya? Ebyen, kote l chita a, deja se bò wout sa a ke James li menm li toujou konn pase. Lè l pral nan evanjelizasyon, li chita pou l ap priye. Ebyen kounya konsyans ou pral kale w la kounya pou wè ke ou al fè bagay avèk yon nèg san ou pat gen randevou ansanm avèk li, san kapòt, san l pa karese w san anyen, sa vle di non sèlman sa fèt avèk yon doulè, epi kounya kisa w pral di e ki rezon, omwen si sa te pase andeyò omwen moun pa tap konnen, men kounya vin pase anndan kay kouzen an e kouzen an tou ou gen dout ou pa konn si l pa konnen. Enben, se konsa ke li te di, Bon, sa k pase? Ou vin kote m epi w vin la, ou chita. M wè w pa janm di m anyen, ou pa janm rache yon mo nan bouch mwen ditou. Sa k pase? Enben, se konsa, enben, Evens li menm ki ta pral di, ou konnen sa k pase a, li pa fè m byen ditou, ditou, ditou menn. Bagay la fè m mal. E, sa vle di, jan de bagay, bagay kadejak sa yo, bagay sa pa fè m byen ditou menn. Yo, sa vle di pou al nan fè kadejak sou madan kouzen m menn. Ou konnen madan kouzen m menn. Misye di, al nan fini, ki, ki, ki, ki, ki bagay wap di bagay kadejak? Sa pa rele kadejak non menm. Sa pa rele kadejak non men Evense di, kisa sa ye? Sa vle di kisa? Men Kelly li menm ki deja fin fè bagay la menm kap di, en men, sa vle di, e, e, e, e, misye ap plede pran madanm ou menm fè sesi kounye a m jwenn pou m kraze madanm ni wap fè sa, okontrè pita se menm kote a nap dòmi ankò bagay sa yo. Li pral di. Fi a dous, fi a gou, fi a sesi, fi a li pwès, li di si dat. Ou konprann? Mwen ke li te wal di bay mouvman bay kadejak sa mwen rayi ansanm avò la, mpa mpa nan bay mouvman kadejak sa ansanm avò menn. Hein menn. Sa vle di ou pat gen rezon menn, nèg a e fanmim li ye menn, ou pat gen rezon pou al fè kadejak sou madanm li menn, pou al fè jan de bagay sa yo menn. Amen M toujou di w non pou afè bagay kadejak sa yo m di w non. Men nan moman an, jan Kelly fè bagay la li gentan rale zam sou Evens sa vle di Evens li menm pat ka pwoche bò kot Kelly men gen gen gen yon lòt fason tou. Pandan ke w anndan. E depi nèg a gentan rale zam sou ou sa vle di ou menm tou oblije obeyi ou pa ka fè anyen kont sa.

Anmwey pandan lap kriye konsa li ta pral voye jel men se konsa li ta pral wè ke ebyen frè James li menm ansanm avèk 2 medam ebyen pa bliye James li menm te gentan di li ke mari li mennaj li te gentan pase ebyen se konsa ke jel pral pote ebyen souli yo kap vini la sa vle di la se sa ki pral èske ou pral konfime ke wi ebyen jodia mwen si wè ebyen sa ebyen se.

Koman kyes nan yo li ak madanm mwen an? Koman sa? Pa di me derespekte.
Non non, ki son kesyon bizon pral poze koman si se kyes nan yo ki madanm mwen an? A wi, ma rezon pou m poze kesyon paske m aprann ke ou plase avèk yon fanm. Nan de medam sa yo kiyes ki ladan, kyes ladan yo ki madanm ou an e sa m bezwen konnen, ou kite m an deyò epi ou menm ou vini nan kapital la ou chita nan mache ranmase fanm? Hein? Epi mwen menm ou kite m ap fè ap fè pye blanch ap fè pye zèl nan andeyò. Landa! Landa!
Medam, silvouplè, nou mèt ale. M ap gen tan aprann. Ey!
Nou poko ka ale. Landa, m di w.
Talè bebe, paske m poko konnen kiyès nan nou 2 a ki madanm James la. Se sa m bezwen konnen. Ou tande? Ey!